Katriyèm sezon podcast Inivèsite Popilè a. Li se inisyativ Enstiti Kiltirèl Carl Lévêque, ICKL, ak plizyè patnè, tankou Enstiti Teknoloji ak Animasyon, ITK, Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal, SAKS, Solidarite Fanm Ayisyèn, sofa, Platfòm Ayisyen k ap fè Pledwaye pou yon Devlopman Altènatif, PAPDA, epi Pwogram pou yon altènativ jistis, paj. Nan katriyèm epizòd sa, n ap reflechi sou pwochen eleksyon yo ann Ayiti ak pèspektiv rezolisyon kriz la. Envite nou an se James Beltis, li se manm direksyon Nou Pap Dòmi. Bonjou James Beltis, mèsi anpil pou disponiblite w. Bonjou Rizèl epi mèsi tou pou envitasyon an e m pwofite pou m salye tout fidèl oditè podcast sa.
James, nou nan yon kontèks kote pawòl eleksyon an ap pale pi plis nan peyi a. Si kondisyon ta reyini pou gen eleksyon, premye kesyon m pou w parapò a sa, se ki plas ou panse pwochen eleksyon yo kapab okipe nan chache solisyon, yon solisyon ki souvren, yon solisyon ki dirab pou kriz k ap brase bil peyi a? Èske se pral aboutisman pwosesis pou chache solisyon sa a, oubyen èske se pral jis on faz, on etap entèmedyè?
Bon, pou m reponn byen rapidman, m kapab di ke kèlkeswa jan, s on etap l ap ye. Kèlkeswa jan son etap lap ye, men se pa yon etap òdinè. Se pa pou di kòmsi nan yon pwosesis nou genyen 5 etap epi li se youn pami 5 yo. Li se yon etap fondamantal e ke li se yon li se yon yon ouvraj ki pral di nou Eske nou prale vè yon rezolisyon de kriz oubyen si nou prale vè yon pourisman de sitiyasyon an? Bon, mwen ti jan malalèz mwen ap pale de pourisman paske nivo nou ye la epi pou w ap pale de pourisman toujou e donk e se deja yon temwanyaj de jan bagay lan grav. Donk sa vle di ke eleksyon yo nan demokrasi ke entènasyonal la fòmate pou Ayiti a, Apre diktati a, eleksyon yo yo se youn nan pi gwo faktè de pwodiksyon de kriz la. Yo se yo menm ki yo se motè kriz la. Sa k fè sa, non sèlman si nou pran de manyè global fason ke se ajiste yo ajiste Ayiti nan modèl sa, modèl planetè sa, modèl liberal sa, men anplis de sa, Fason ke yo ajiste l lan se ke Ayiti nan fòmasyon sosyal ekonomik li, li gon jan tou li rantre nan bagay la. Li antre nan pwosesis yo mennen l ladan l. E ke fason ke e fason ke yo enpoze l li a, si m ka itilize mo sa, epi avèk fason ke enpozisyon vin jwenn Ayiti an, li vin ba nou, li vin bay eleksyon an yon plas nan fòmasyon sosyal la, li ba yo yon plas nan swa sa nou rele stabilite ou enstabilite ki gen anndan sosyete a. Si fè ke. Tankou mwen men di, eleksyon yo chak fwa nap fè yo, yo kòmanse konteste yo depi nan lwa elektoral la. A di eleksyon yo konteste avan, yo konteste le jou menm, biwo vòt ap boule, moun ap fè dezòd. Epi yo pral konteste apre eleksyon an, moun kòmanse fè rezilta pa yo sòti, moun kòmanse menase di si se pa yo menm ki bon yap kraze, yap brize. Epi lè rezilta yo sòti menm deblozay pete nèt. Donk kounye a ou pral twouve w nan yon sitiyasyon kote ke pi fò dirijan yo, yo pral de dirijan konteste e ke ki pral, si pa egzanp nan yon entèval nan kenkena ou sipoze fè 3 eleksyon, donk ou gen 3 eleksyon ki fèt, ki konteste anvan l fèt, pandan l fèt, apre l fèt. Tou lè 3. Donk se sa yo pral rele enstabilite a. Se sa yo pral rele enstabilite politik la. Men anplis de sa, se pa sa ki pi grav nan, nan. nan kesyon an, se ke modèl sa a, li ba w yon seri dirijan ki yo menm ki pa gen okenn ankraj nan mitan popilasyon yo, ki an reyalite pa mandate pa la popilasyon. Pa egzanp, si n ap pran yon depite, depite a li nan sikonskripsyon pa l, se lajan l, se yon chwa ekstèn a kominote kote, bon m pa vle di kominote, sikonskripsyon kote l soti an, souvan chwa ki fè de li pou l kandida li ekstèn a sikonskripsyon an. Se yon si petèt yon prezidan, yon moun ki gen kontwòl pouvwa a ki di m ap fè w depite tèl kote. Se petèt de moun ki nan dyaspora ki gen dwa di a nou estime misye konn li, li bagay, misye ka depite n ap poushi pou l depite. Se petèt yon òmdafè ki gen lajan epi ki di ke m ap fè misye depite. Men se petèt misye pèsonèlman. Paske misye gen kòb nan menl swa l son biznisman gen tout kalite biznis li ka biznis fòmèl li ka biznis sou mache kriminèl la epi oubyen li son antreprenè epi li deside li di mwen menm m panse m gen ase lajan pou m sipòte yon kanpay elektoral donk mwen prale donk se trè difisil pou jwenn yon dinamik kominote ki anndan sikonsipsyon sa parapò avèk pwoblèm ke lap viv. pa rapò avèk eksperyans li fè avèk yon seri de eli pou yo di sou baz yon fèy de wout ke nou menm nou konstwi se entèl n ap voye donk sa vle di ou pa nan dinamik sa donk pati sa pou mwen menm se li menm ki bokou pli grav ki fè ke an deyò de yon kestyon eleksyon ki yon sistèm elektoral oubyen yon sistèm demokratik ki enpoze de leksteryè ki vin jwenn yon peyi ki gen yon fòmasyon sosyal, kote ke pou mwen menm se youn nan peyi ki pi inegalitè ki gen nan kontinan ameriken an, an tèm dwa daksè a sèvis, tout kalite sèvis, edikasyon, lwazi, fòmasyon e pwofesyonèl, akademik. Donk, lè w vin genyen melanj de tout bagay sa yo, li trè difisil pou w kapab konsidere eleksyon an tankou s on fòm daboutisman a on rezolisyon kriz. Sa vin fè ke eleksyon an, pa rapò avèk plas li gen nan enstabilite a, li pral on etap enpòtan. Li pral on etap enpòtan paske se li menm ki pral di, youn nan pi gwo pwoblèm ki genyen se ke pale ladan l, se kesyon dirijan lejitim nan. Donk, si w fè eleksyon yo sou menm baz ke nou sot di la yo, ki se de baz istorik depi trant, karant an genyen yo nan peyi a, men kounye a vin gen on lòt kouch ki mete ki se kouch kriminalite ak vyolans lan. avèk yon fason de manè ou vin jwenn dominasyon an li vin pi egzasèbe. Kote ou wè lontan ou konn wè yon anbasadè ap fè frekan men kounye a ou gon chaje de misyon. Se pa menm yon anbasadè menm. Donk sa vle di ke nou nan yon sitiyasyon ki tèlman ki grav an tèm de deriv enstitisyonèl. oubyen tou de kontwòl de enstitisyon yo, oubyen leta, oubyen elit yo pa rapò avèk konpòteman yo pa rapò avèk sa. Donk ou gen yon melanj de pwoblèm estriktirèl avèk yon seri de pwoblèm konjonktirèl e ki trè fò ki se kesyon kriminalite a e paske li konjonktirèl se ke te toujou gen kriminalite nan politik la men la n ap viv yon moman ki eksepsyonèl donk ki vin fè ke eleksyon yo gen yon plas majè. Yo gon plas majè paske se anndan eleksyon yo, eleksyon gon pakèt pwoblèm ki pral rezoud. Pwoblèm reprezantasyon an, pwoblèm kriminalite a, pwoblèm enstitisyon yo, pwoblèm politik yo. Donk sa vle di tout pral rezoud anndan eleksyon ki vin fè eleksyon an se yon etap ekstrèmeman enpòtan. Men sa k fè mwen di se pa finalite a li ye se paske an reyalite sa se yon pwoblèm ke ki devan nou, m ta kapab di ke yo mete devan nou paske nou pa t oblije ale nan eleksyon. Nou pa t oblije ale nan eleksyon. Nou pa oblije, se pa eleksyon ki ap rezoud pwoblèm dlo a. Se pa li k ap rezoud pwoblèm lojman sosyo a. Se pa li menm k ap rezoud pwoblèm disparite sosyal la. Se pa li k ap rezoud pwoblèm, mo sa ki kòmanse vin moun kòmanse pè l, pwoblèm viv ansanm lan. Kòmsi pou nou viv anndan yon kominote kote pou Ayisyen an. rann li kont li gon avni la paske la nou konnen ayisyen panse ke pa gen pi bon fason poul gon avni se kite la donk fò nou rive yon kote pou ayisyen di ok m gon avni la donk sa li menm pou nou konstwil se pa yon eleksyon kap fèl konstwil se sak fè li menm pou mwen menm se li menm ki aboutisman aboutisman se pou nou òganize nou pou nou viv la.
Malgre yon ti kontestasyon ou fè sou kesyon eleksyon, gen moun ki pi kategorik sou sa, pou di. Eleksyon kòm mekanis pou moun pran pouvwa nan yon ekosistèm politik ki jan li ye a an Ayiti men nan mond lan kote ou gen enpresyon li tèlman egzije de bagay e ki sa l egzije pou pran pouvwa a li menm tou li tou pote anndan l menm antrav pou pa kesyon libète, kesyon wè. antrav pou pa menm si w gen pouvwa a epi ou pa egzèse pouvwa a nan sans enterè popilasyon an, sa fè ke gen moun ki konteste eleksyon. Malgre sa, ou rekonèt li se yon etap ki kanmenm enpòtan. Men kounye a m ta va mande w, sistèm elektoral nou gen jounen jodi a, ak tout sa ki anviwonnen l, ki gran aks, Nou ta kapab di n ap manyen anndan sistèm elektoral sa ak tout sa ki anviwonnen l pou n ta rive gen yon eleksyon efektivman moun ki soti nan eleksyon sa yo yo lejitim e yo pral aji nan sans enterè peyi a. Bon, sa a se, se kesy, pou mwen menm se yon kesyon fondamantal. Li fondamantal e ke youn nan rezon ki fe, se youn nan rezon ki ban m anpil enkyetid sou kesyon eleksyon yo. Paske youn nan bagay ki antrave eleksyon se kesyon jistis la. Paske sistèm jidisyè la li gen yon plas enpòtan nan òganizasyon eleksyon yo. Paske ou genyen e ou genyen se sistèm jistis lan de konsè avèk konsèy elektoral la ki dwe fè filtre la. Pa egzanp, konstitisyon an di tèl ran moun nan li menm li vle kandida, li sipoze odesu de tou soupson. Men pawòl sa kòm son pawòl ki di an fransè, e moun yo pa fè anpil deba sou li, epi yo pa rann yo kont ki enpòtans sa genyen nan konstriksyon demokratik la, ki enpòtans sa genyen nan kesyon otodetèminasyon e ki enpòtans li genyen pa rapò avèk pwoblèm dominasyon. Ban m eksplike sa m di an. Sè ke lè yon nèg, yon moun kandida. e ke peyi vwazen an, Dominikani, oubyen Lèzetazini, konnen ke se yon kowonpi li ye, konnen ke li gen krim ke l kache, konnen ke li gen de pratik kriminèl, e ke kòm etan done ou konnen yon sistèm an Ayiti, se yon sistèm enpinite ke li ye, Lè moun sa yo vini, souvan yo jwenn finansman. Yo kite yo pase, yo swete yo pase. Paske apre sa, se yo menm ki pral dirije moun sa. E sistèm sanksyon Nasyon Zini oubyen sistèm sanksyon gouvènman ameriken oubyen depatman trezò a, se youn nan zouti ki pi klè ki pou montre ou konprann sa. Se ke nou menm Ayisyen, si kominote yo, sikonskripsyon yo fin vote yon moun, men o final, kòm moun sa pa klè, gen yon lòt moun k ap tire fisèl la dèyè l. E lè konstitisyon an di moun nan odesi de tou soupson an, se sa l ap eseye veye. Se pa sèlman yon kesyon de moral piblik li ye, men se yon kesyon jewopolitik ke li ye. Se yon kesyon ekstrememan enpòtan e si gon peyi sou latè ki kapab temwanye l viv de sa se Ayiti. Donk, ou ka pran nenpòt dirijan ki an plas jounen jodi a. Li trè difisil pou jwenn yon dirijan ayisyen pou l pa gon bagay ke si peyi, si la, si leta t ap fè travay, si lajistis t ap fè travay li ke l t ap nan plas kote li a. Donk sa vle di ke nan dan eleksyon yo ou pral jwenn pwoblèm sa ki pral poze. E pwoblèm sa, se pa sèlman e konsèy elektoral la ki pral poze l, li pral poze nan lajistis. E m gen tan avanse anpil, men m te gen dwa di menm nan fason yo monte konsèy elektoral la. Donk nan montaj konsèy elektoral la, e li enpòtan pou nou rann nou kont de lè konstitisyon te soti a jodi a, peyi a chanje. Menm sou le plan demografik peyi a chanje. Lè yo te fè konstitisyon 87 la, Nou te genyen yon, m ta di, nou te gen yon mond medyatik pa egzanp, si m pran espas medya yo. Men jounen jodi a, de 86 a jodi a, medya, espas la pa menm. Li pa menm. Donk ou gen yon bagay yo rele medya anliy, ou gen yon lòt bagay ki rele sitwayen medya, ou gen yon transfòmasyon de medya. Vin fè ke, lè kounye a la w ap pran yon reprezantan de medya yo, oubyen de laprès pou voye nan konsèy elektoral la, li, si se gwoup tradisyonèl yo fè l, li konteste pa lòt yo. Paske ou gen yon asosyasyon medya an liy ki gen, yo di w li gen plis ke 3 mil medya ladan l. Donk kounya. E ou gen plizyè asosyasyon medya an liy an pasan. Donk kounya la yo menm yo di w sou ki baz se moun sa yo ki pou chwazi, se pa yo menm. Menm si, li gen dwa gen yon bann demagoji ladan l. Men an tèm demokratik li poze pwoblèm nan li egziste. Donk se pou montre ke jounen jodi a pou chwazi yon moun nan konsèy elektoral li mande pou gen yon abitraj, li mande pou gen yon enjennri sosyal sou sektè sa. E se yon bagay ki kapab rive menm nan òganizasyon dwa moun yo. Ou te gen de òganizasyon anblematik, Men kounye a, ou vin genyen yon seri òganizasyon, anpil fwa se de òganizasyon bidon ke yo ye. Men arive yon kote, fòk gon enstans ki deklare l bidon. Ki di non, si m ap chwazi yon bagay pou m fè yon bagay alechèl nasyonal ki angaje repiblik lan, m pa ka pran nenpòt moun mwen mete nan konsèy elektoral. M pa ka pran nenpòt moun m mande vin dezinye moun pou met nan konsèy elektoral. Ase, ofinal, s on peyi k ap fèt. E se sa nou pa fè. Souvan, ki fè ke nal tonbe nan pwoblèm. Eskize nan pwoblèm aprè. Donk son fason pou m di w ke eleksyon an li gen yon seri de anje ladann. Li gen yon seri de pwoblèm ki dwe poze a la baz pou n ta tante al pran wout sa. Donk m pran de pwoblèm, sa m pran yo se de pwoblèm pou mwen menm ki kapab rezoud. ki kapab rezoud pa sosyoloji, ki kapab rezoud pa enjenyri sosyal. Pa egzanp, m te goumen anpil avèk yon seri de nèg anndan cpt, lè yo t al tante, lè yo t al pral fè Konsèy Elektoral la, pou m te di ke cpt a gen yon wòl enpòtan pou l jwe nan montaj Konsèy Elektoral Pwovizwa. Paske sektè yo tèlman eklate, divize, fòk gen yon abitraj. E se laprezidans ki ka fè abitraj sa. Avle di, kote ke yo gon moun kap sipèvize mekanis kap fè, kap fè ki òganizasyon ki elijib pou yo vin nan pwosesis lan, e pa ki mekanis chwa sa yo ap fèt, e chwa sa mekanis yo yo dwe transparan, piblik pou tout moun wè yo. E si, e si abit sa li pa kredib, si pwoblèm kredibilite l poze? Donk kounya la, youn nan bagay ki gen se ke ou te gen dwa gen yon prezidan ki pa kredib. lè m di w ki rantre nan pwosesis jan nou rantre la, men li menm li te gen dwa di konsèy elektoral la li menm nou menm n ap abitre l, men l abitre l la li tèlman l fè l de manyè transparan li vin lejitime l, ou wè sa m vle di w, men pou mwen menm m te di se konsa pou sa fèt o minimòm paske nou pa gen dwa nou pa gen tan nou pa dwe bay tèt nou le dwa Pou n al fè yon konsèy elektoral pou nou di nou pral fè yon eleksyon menm kontès menm konsèy elektoral la gentan konteste. Pa gen anyen ki pa pral konteste aprè. Donk pou m di finalman se ke eleksyon an li gon koneksyon avèk kriz la ki majè. E li gen yon koneksyon avèk kriz la ni nan dimansyon se yon pwosesis ki enpoze, ni nan dimansyon fòmasyon sosyal nou gen kounye a, ni nan dimansyon kriz aktyèl ke n ap viv la. Eleksyon an se yon pasaj ki se yon kafou. Se yon kafou li ye. Yon kafou enpòtan li ye nan pwosesis ki pral genyen an. Yon refleksyon sou sistèm elektoral la ou di li ta sipoze pote sou kesyon jistis, sou kesyon mete kanpe aparèy elektoral la li menm, si nou vle konsèy elektoral k ap fè eleksyon an, men m panse gen de lòt aspè tou, kesyon lwa elektoral, kesyon. definisyon sikonskripsyon elektoral yo, kesyon desepsyon popilasyon an pa rapò a eleksyon pase yo ki fè gen yon moman ki rive yo di y ap chwazi moun sa, yo p ap chwazi moun sa, y ap chwazi petèt moun ki gen zam ki ka enpoze fòs nan kominote a, y ap chwazi moun ki gen lajan etsetera. M panse gen yon bann lòt kesyon nou ka kontinye reflechi sou yo pi devan. Men kounye a, an n gade eleksyon an nan pèspektiv mouvman sosyal ak popilè yo. Kòman daprè ou menm mouvman sosyal ak popilè yo ka kontribye Pou Ayiti repran kontwòl pwosesis elektoral li yo ki souvan mare nan pye tab pwisans etranjè yo men sitou Etazini. Wi, se kesyon dominasyon an e ke se nan sans sa m tap poze kesyon, kesyon sikonskripsyon yo, kominote yo, kòman pou yo genyen pwòp fèy de wout yo e ke pou se yo menm ki chwazi kandida yo. Se yon gwo travay li ye, se yon gwo batay li ye. Men son batay pou mwen menm gen de òganizasyon ki deja ap fè yo, gen de moun ki trè timid ladan yo, gen de moun gen de òganizasyon ki pako menm kwè ke l nesesè pou l fèt. Men pou mwen menm si mouvman sosyo yo, mwen menm mwen kwè ke mouvman sosyo yo dwe pli ke jamè enplike nan kesyon eleksyon k pral fèt yo. Fòk sosyete a al jwenn bagay sa paske youn nan dram ki rive peyi a se le fè ke si ou wè de manyè statistik de mwen zan mwen gen moun kal vote an Ayiti. Donk nou pase de 70 pousan elektora a kap vote a 22, 21 pousan elektora kap vote. Donk de 90 eleksyon ki te fèt yo a dènye eleksyon ki fèt an 2011 yo ou pase de 70 a 22. Donk sa vle di popilasyon an vire do l bay pwosesis la, li pa fè l konfyans, li pa transparan, li pa patisipatif. Paske moun nan rive nan biwo vòt, li rive epi li pa ka jwenn non l sou lis demanjeman. Moun nan, yo pa ka di l ki kote l ap vote trè to. Moun nan pa ka verifye sou telefòn li pou l wè men ki dan, ki biwo vòt li ye, fò moun nan ka fè l. Donk sa vle di ke li pa patisipatif men an menm tan tou, li pa kredib. Donk moun k ap fè l la pa kredib, lwa pa transparan, eksetera, eksetera. Donk sa vle di ke sosyete, sa yo moun yo rele sosyete sivil la, map pale kominote yo, òganizasyon e mouvman sosyo yo, mwen kwè ke nan eleksyon k pral fèt yo, yo gen yon gwo wòl, yon gwo gwo gwo wòl pou yo jwe. A si kondisyon yo reyini, paske yo gen dwa di w, dwa w pa al nan nenpòt ki eleksyon. Non, men tout sa fè pati de wòl yo gen pou yo jwe. Ok. Lè m di wòl pou yo jwe a, se ke yo dwe fè blokaj ak tout tantativ pou repwodui eleksyon ki bay dezòd nan peyi a. Se sa m rele fò yo fò yo enplike. E si tout fwa eleksyon yo, paske pa gen ele, nan sitiyasyon nou ye la, m pa pral tonbe nan yon bagay piris pou m di fòk eleksyon pwòp, li pa posib. Men, fòk bagay la responsab. Fòk sa k fèt la li responsab epi li respekte peyi a. Fòk lè moun yo wè l, moun yo di, nou pa fin dakò non men ann avanse. Ou wè sa m vle di w? Mwen m panse se nan limit sa pou nou ye. Pou moun yo di a nou wè gen efò k te fèt pou nou te fè bagay la byen. Gen de bagay ki echape a kontwòl nou, men ann avanse. Mwen menm m panse ke mouvman sosyal yo, yo dwe mete kò yo nan kafou sa a epi pou yo bay le ton. E kounye a si eleksyon ap fèt fòk yo patisipe antan k aktè, antan ke moun ki pral vote, antan ke kandida e antan ke gwoup ki gen de pwopozisyon a fè a sosyete a. A vle di fòk gen de fèy de wout ki vini E fèy de wout sa yo, se pou yon nèg ki t al lekòl kòmsi ki te etidye planifikasyon sosyal, ki konn, ki etidye dwa, epi yo di, a, fè yon fèy de wout pou nou non, se pa sa. Pratik sa yo se de pratik tradisyonèl ke yo ye. Se ki di, òganizasyon sosyal yo, fò yo jwenn de mekanis pou sosyete a di li menm ki peyi li. E fò lèl di peyi a vle nou menm travay ke moun kal lekòl yo gen pou yo fè se rann ni entelijib epi rann ni nan dimansyon kominikasyon politik pou plis moun ka antre ladan men se pèp la ki pou di kijanl vle peyi a ale paske jodi a la sou mande popilasyon an eskel panse eleksyon lap di w non men sou pran teknisyen w di la yo di w wi nou gon fason nou ka fèl. Donk sa vle di ke tout sa yo pou mwen menm se de wòl mouvman sosyo yo dwe antre echesi yo pa gen tan yo pa gen tan e lèm di sa m pa fè fi de tout e dechirman ki gen nan mitan òganizasyon sosyal yo aktè pwogresis yo paske sa son etap enpòtan yo gen pou yo travèse tou. E se granmounite a k ap ba yo l, se responsablite a k ap ba yo l. E lè m di se responsablite a k ap ba yo l, responsablite a se o rega de sa n ap viv la. Sa vle di, nou pa ka nan chire pit pou yon seri de ti bagay, e pa di m di yo pa enpòtan non. Pase gen de bagay ki trè enpòtan, gen de bagay ki trè grav ki pase, ou gen dwa pa ka mande yon moun pase sou sa pou l kontinye diskite peyi a yon lòt. Men, arive yon sèten moman, n ap oblije fè yon chwa. Paske, jan Jan Kazimi konn di l la, li di w ki dwa gen rezon w, men ou mouri a rezon w nan pla men w. Donk, èske nou vle mouri ak rezon nou nan pla men nou? Donk, sa vle di, se sa kesyon depasman e se a o rega de listwa n ap rann nou kont nou te gen yon seri de zansèt, de moun ki te pi gran, ki te la anvan nou, ki te konn gen defi ki pi grav. Si n ap pran kesyon e kongrè Akayè, si n ap pran tout reyinyon ki fèt pou yo chwazi jeneral an chèf lame revolisyonè avan batay de lendepandans lan, nèg ki konn ap reyini yo, y ap pale yo, gen nan yo, yo chita sou tab la, nèg ki anfas la, l te touye manman yo wi. Gen yon nèg ki vin avèk je l pete, se Desalin ki te pete je a, gen yon nèg ki vin avèk yon pye koupe, ou wè sa m vle di w? Pase nèg yo, Desalin, Kristòf, Kapwa. Tout nèg sa yo se nan lame fransè yo te ye. E youn nan pi gwo djòb lame fransè te gen se te chase mawon, chase endepandantis, nèg k ap goumen pou libète. Se konsa Kristòf touye Sansousi. Sa vle di se de nèg ki pa t vle obtanpere. Donk sa vle di ke lè kounye a la desizyon pral pran pou yo di blan an pran pozisyon pou l touye nou tout, èske n ap mouri a rezon nou nan pla men nou? Chak moun ap mouri a rezon pa l nan pla men l oubyen n ap reziste? Enben nèg ki te vin yo yo pa t zanmi. Youn pat byen a lòt. Okontrè, se de ènmi de mò, te gen mò, te gen san nan mitan nèg yo. Men nèg yo fè depasman. Men la nou nan yon sitiyasyon ki nètman diferan. Ki pi lis, m te ka di sa. Mwen menm, lè m ap gad sa k ap pase nan peyi a, pa gen okenn moun m pap chita pale avè l non. M fè abstraksyon de tèt mwen. Ay sa mwen tap pase la. Pase gen anpil moun kap viv nan ti zòn nan wazis ki gen Ayiti a. M pa pale de moun boujwa non. M pa pale de moun afè bon ki tradisyonèlman ap jwi. Gen de moun tankou nou òdinè ki ap viv nan zòn ki ki sou ki ki ankò abite nan zòn ki pwoteje. Men lè w pran pa egzanp Site Solèy pa egzanp. Depi 5 an moun Site Solèy ap viv sou kriminalite. Se kriminèl kap dirije yo. Yo e tankou se se son se betay yo ye pitit bandi anmweyy li rale 122 nan mitan yo li egzekite yo donk sa vle di sa e sak te fè bri men gen de mò k pa fè bri mò pa fè bri an Ayiti ankò bon menm nan zòn sa moun nan mouri moun pase men ti fi yo ki Site Solèy yo pa egzanp aktyèlman la gon pwoblèm dlo Site Solèy medam yo tout medam yo gen enfeksyon pa gen dlo e nou wè ki Site Solèy se yon marekaj li ye. Se li ki resevwa tout dechè idwolik k ap sòti nan vil la avan y al nan lanmè. Sètadi tout kanal yo, Ròkfèlè, tout sa yo se la yo pase. Donk sa vle di moun sa yo arive yon sèten moman fò n panse avè yo paske si n pa panse avè yo l ap pi mal pou nou tou.
Kontribisyon mouvman sosyal ak popilè yo dapre nan repons ou an son kontribisyon ki total, ki anvan, ki pandan e ki menm aprè pwosesis elektoral la, sa ki mande yon gwo chantye travay pou nou vreman retire. Pwosesis elektoral peyi nou, peyi Dayiti, anba dominasyon pwisans enperyalis yo, men sitou Etazini. E m panse se pral dènyè kesyon echanj lan, ki veritab anje ou panse ki kapab mobilize epi rasanble moun sou yon ajennda pwogresis nan kad pwochen eleksyon yo, James?
Mwen menm m panse ke veritab kle ki kapab. mobilize moun e ke tout aktè pwogresis dwe pran angajman sou li an, e sou 2 bagay fondamantalman. Se se batay kont kriminalite a, e se batay pou nou pa repwodui sa nou abitye fè ki mennen nou la. Se sa, anndan Montana yo t ap pale tranzisyon de rupture la. Se yon bagay koupe fache. Fò nou rekonèt ke fason ke n ap dirije peyi a l pa bon. Se klè. Fò nou dakò ke sa nou dwe fè a, se ansanm pou nou konstwi l. Li pa tou defini. Pa gen moun ki konnen nan tèt li. Si w mande chak Ayisyen kisa k pou fèt, y ap di w. Men politik pa fèt konsa. Politik se yon konstriksyon komin ke l ye. A vle di ke pwoblèm yo n ap viv yo ansanm, nou fòmile solisyon yo ansanm de manyè konsansyèl e ke pou moun yo kapab avanse. Se sak fè m panse ke fòk popilasyon gon patisipasyon ladan. Sa vle di fò nou rive, fòk mouvman sosyo yo rive jwenn de mekanis de patisipasyon popilè ki pèmèt ke yo patisipe nan konstriksyon solisyon yo. E solisyon yo, yo dwe trè senp, lè m di trè senp lan sa vle di an tèm de pwopozisyon, an tèm de kominikasyon, yo dwe trè senp, kit aske aprè nou konnen genyen ou pral bezwen anpil konpetans pou travay, pou fè yo pase se yon chantye batik ke li ye, se pa yon bagay nou abitye fè. Donk sa vle di pou mwen menm, kesyon kriminalite a li dwe o sant e ke kesyon leta kòm on enstans k ap sèvi olye on estans pou moun vin reyalize tèt yo pèsonèlman, pou yo vin ji, pou yo fè karyè, m panse se transfòmasyon sa, se vè transfòmasyon sa pou nou ale, chantye politik yo se sa yo dwe ye. Fò nou di popilasyon, fò popilasyon konprann e dakò patisipe nan on mouvman ki di ke leta sa Nou pa bezwen l paske yo di l deja. Men poko janm gen yon gwoup aktè, pako janm de de de moun ki ka vini avè l an tèm de pwopozisyon politik. Men an menm tan tou ki gen ase fòs pou popilasyon rann li kont ke se pa yon senp pawòl, se ke nou nan lagè, nou pral chèche sa. M panse ke se sa ki veritab anje a. Se ke nou gen de pwopozisyon ki klè, ki konstwi sou kesyon kriminalite a, sou kesyon koripsyon an, sou kesyon enjistis avèk enpinite a, epi de pwopozisyon ki klè sou ki fòm Leta nou pral konstwi k ap vin tounen yon Leta ki kapab sèvi popilasyon. Paske, pou m konkli, m ap di tou, Ayiti, pèp ayisyen an se youn nan pèp ki gen nan kontinan ameriken an ki pa gen anyen nan men l. Li pa gen anyen nan men l. Nou toujou mande l goumen, men finalman sa nou mande. Anyen nan ki sans?
Anyen an tèm daki sosyal. M ap pran yon egzanp. Lè Chavez monte Venezyela, misye enstore Chavism lan, misye al chèche resous yo l mennen, li bay popilasyon l. Li konstwi lopital nan katye yo vre. Li stabilize pri pwodwi nesesite yo avèk yon pri pou tout moun gen aksè avè l vre. Li konstwi lojman sosyo, dayè Bank Mondyal pral rekonèt, pandan peryòd sa, se peyi ki repouse lamizè plis omond. Donk sa vle di ke li pran resous peyi a, li distribiye l bay popilasyon. Li fè lekòl vre, li fè sant spòtif yo. Timoun yo pral jwe nan katye yo kounye a. Yo gen pisin. Donk se sa m rele pou pèp ayisyen pa gen anyen nan men l. Kisa yo bay pèp ayisyen? Yon fanmi ann Ayiti. 82 pousan lekòl yo se lekòl prive ke yo ye. 33 pousan nan revni familyal la se pou peye lekòl li ye. A di ki sa? Sa moun sa pral fè? A di moun nan pa gen lekòl la, li pa gen transpò a, li pa gen inifòm nan, li pa genyen, li pa genyen, li pa gen lojman. Ayisyen pa gen anyen. Tout sa pou l fè, se li menm pou degaje l, pou l travay pou l fè l. E sa son bagay ki, ki, ki, ki pouse vè la koripsyon. Paske fòk sosyete a li menm, moun nan ap peye taks. Moun ap peye enpo. Donk fòk sosyete a li menm li gon retou li fè a sosyete li fè fòk leta gon retou li fè a sosyete a. Men chak fwa kounye a la tout taks sa yo fin ranmase epi ou gade pou wè yon minis gen 10 machin e chèf kabinè l gen 4 machin asistan e chèf kabinè a gen 2 machin men asistan pou kont li li gen 4 a 5 polisye plis militè dèyè l nèg la di yo gon eta dijans sekirite tandiske ou won chèf kabinè K ap woule avèk 4 polisye li menm sèlman. Yon chèf kabinè nan yon direksyon jeneral wi. Donk sa vle di gen yon jistis ki pa egziste ki fè ke anje elektoral la se anje pou nou konstwi yon pwopozisyon pwogresis, popilè, patisipatif la fòk li gen sa ladan l. Fòk l gen l ladan l. Voilà, se moman pou nou remèsye w James paske w te mete w disponib pou echanj sa a. Se vre nou ta ale pi lwen men nou oblije kanpe. Mèsi anpil pou patisipasyon w. Se yon plezi pou mwen. Voilà, nou rive nan bout katriyèm epizòd katriyèm sezon podcast Inivèsite Popilè a. Envite nou an se te James Beltis ki se manm direksyon Nou Pap Dòmi. Mèsi anpil paske w t ap suiv nou. Podcast Inivèsite Popilè a se yon inisyativ ICKL ak plizyè patnè li. Pwochen epizòd la ap disponib nan yon bat je nap kontan rekwaze yon lòt fwa babay.